Yon gwo bonjou e bonswa a tout zanmi kap koute mwen nan moman sa. Mwen rele Maggie, mwen se yon Registered Nurse, so nou mèt rele mwen Miss Maggie. Le 27 janvye, m kwè nou tout te reveye tonbe sou nouvèl kote ke federal gouvènman Etazini an te arete 25 administratè ekòl enfimyè ki vann fo diplòm a des endividi ki te o total de 7,600 endividi e ke yo vann yo fo diplòm pou yo kapab al pran tès leta pou yo kapab vin lisansye kòm enfimyè. E sijè sa fè toutotou rezo sosyo yo, anpil chèn televizyon isi Ozetazini ap bay nouvèl la. Mwen menm mwen ta renmen fè yon ti pale ansanm avèk nou sou sijè sa e pale nou de pakou mwen, kijan mwen fè rive Kote mwen ye jodi a, e petèt sa ke mwen va di nou va kapab vin yon sous de motivasyon pou nou, e konsa si nou te gen tandans al fè yon bagay ki osi negatif e sa va konvèje ide nou vè yon lòt regard. Mwen menm mwen se yon Ayisyèn e ki fèt e kite Ayiti a laj de 22 zan. Mwen rantre isi Ozetazini an 1994. Mwen te ateri nan JFK New York. lè mwen apèn rantre isi kòm tout moun ki kite peyi yo pou vin chèche lavi miyò, nou gen dè objektif, nou gen dè bi, nou gen dè bagay ke nou vle reyalize pou fanmi nou, pou tèt nou. Donk mwen menm mwen te youn nan moun sa yo. Au début lè mwen rantre nan peyi etazini bagay yo pat bon pou mwen ditou paske mwen te abite avèk bèlmè mwen avèk frèm ak sèm ke mwen pat abitye ansanm avèk yo donk sa te rann bagay la vrèman difisil m ka di etan done ke se pat ka manmanm mwen tap vini malgre ke yo te konnen ke map vini nan kay lan donk pat gen yon preparasyon vrèman ki te fèt pou resevwa mwen. Donk pou kòmanse atitid ke m te jwenn kote ke m t ap dòmi di m ke mwen pa t vrèman byenveni nan kay lan. E anpil nan nou tou kapab fè eksperyans sa e konnen de moun ki fè eksperyans sa, lè nou fèk rantre Etazini, kote nou tonbe a E tout moun ki pran tan pou yo travay, yo pa gen tan pou yo netwaye kay yo, yo pa gen tan pou yo fè mesye entèl, madam entèl ke yo ta dezire, gwo zouzoun ke yo ta renmen fè a, yo pa gen chans pou yo fè l, bil pa ba yo tan pou yo menm netwaye pwòp kay yo. E lè ou menm ou vini, ou vin sòti Ayiti, Premye ide moun nan fè de ou se fè w tounen yon domestik, fè ou tounen yon sèvant pou kapab satisfè dezi w ke yo menm yo genyen pou yo ta gen yon sèvant ke petèt yo pa t ap janm kapab peye isi Ozetazini. Donk ou menm lè w vini, ou se yon, yon kòm ta di sa, ou vin trè vilnerab a jan dabi sa yo. E si ou pa yon moun vrèman ki genyen tèt ou byen plante sou zèpòl ou, ki konnen Kisa wap fè ou ka wou fè 10 ans 20 ans wap sèvi moun wap fè travay domestik kote ke ou pa reyalize anyen pou tèt ou mwen menm map repete ke kòmansman pou mwen te vrèman difisil aprè 7 mwa m kite la ka papa mwen mwen te gen yon lòt manm de fami ki te wè mwen konplètman diferan ki te kwè nan mwen e ki te wè m a yon lòt zye e ki te lonje lanbe man mwen de moman ke m rantre lakay li jiska 3 zan aprè manb de famiy sa li vrèman pran swen m li achte rad met sou mwen li mete m lekòl li konseye m li ede mwen m te gen chanm mwen avrèdi fò m di nou mwen te trè alèz m kapab di w famiy sa ki te resevwa m lakay yo se se se moun sa yo ki sanse e kreye fondasyon pou mwen menm pou ke mwen moun ke mwen ye jodi an. Moun sa yo map trè rekonesant anvè yo pou jiskaske mwen mouri paske san yo m pa konn ki kote ke m tap ye jodi an. E lè mwen rive nan kay lan, kòm mwen di yo konseye m yo mete m lekòl, Mwen vin jwenn mwen nan yon pwogram federal ki rele Job Corps, ki se yon pwogram ki egziste Etazini, m pa konnen si li toujou egziste, men m konnen ke sa yo te konn fè se moun ki genyen difikilte, pa egzanp moun ki ale nan high school, ki pa t gen chans gradye, laj ap avanse sou yo. Pwogram sa se te yon dènye chans pou ba moun sa yo, pou yo kapab acheve lavi yo. Mwen menm ki te apèn sòti Ayiti, ki te an difikilte, e byen si ke laj mwen te avanse, m antre isi a 22 zan, m pa t ko fini high school Ayiti, m te kite Ayiti an reto, donk m pa t vrèman gen chans pou m te ale nan egzamen ofisyèl. Donk a 22 zan ou rantre isi definitivman m te vrèman kalifye nan kategori moun sa yo pwogram sa a te fèt pou yo an. E nan pwogram sa lè mwen rantre se te vrèman, vrèman ekstrememan difisil akoz pwoblèm langaj, m pa t pale anglè, m pa ka konprann sa y ap di m, yo menm tou yo pa ka konprann sa m ap di yo. An un mo, se te yon chinwa avèk yon japonè, youn pa ka konprann lòt e mwen te vrèman fistre, m te konn kriye anpil. menm pwofesè ke nou te genyen nan kenpous lan ki te sanse vle dekouraje ansanm avèk mwen, men m sonje te gen yon mesye ki m pa konn ki eksperyans ke li te fè avèk Ayisyen, li di ke Ayisyen yo se moun yo ki trè entèlijan, li di banm chans pou 2 mwa si ke mwen pa fè pwogrè Kounya yo va kitem ale men banm chans lan psst aspè sa mte konprann ni lèl dil em tande mo sa mte enkane yo nan lesprim e nan kèm pou mwen te kapab fè tout sak depan de mwen pou mwen te fè siksè nan lekòl lan efektivman e de de mwa pase yo banm tès o mfè trè trè byen konpativman a rezilta tès kem te fè lèm te apèn rantre E sa te ankouraje m yo pou vrèman, vrèman, vrèman kanpe ansanm avèk mwen. Tout pwofesè, elèv yo kòmanse vin pli alèz avè m, vin kòmanse ap gazouye, pale, yo kòmanse plizoumwen konprann mwen, m kòmanse santi m plis alèz. So, nan kè m pou sa, mwen te pran Art Culinaire, ki se premye bagay ke mwen aprann isi Ozetazini. E se la tou ke m te pran GED mwen, e ki te ban m chans pou mwen te kapab ale nan kolèj apre ke m te kite pwogram nan. Kounya la, lè mwen kite pwogram nan, m al travay nan yon, pwogram nan chèche travay pou mwen, piske se yon chèf ke mwen te, se sa ke m te aprann nan afè fè manje, donk yo jwenn yon travay pou mwen nan yon nursing home, nan yon mezon de retrèt, m kwè e konsa yo di l an fransè, epi m t ap fè manje nan mezon de retrèt lan. Epi mwen menm m reflechi m di bon m son moun ki toujou ap reve gwo bagay, m toujou vle pou m ta yon moun enpòtan nan vi m, so fè manje pou mwen menm nan yon kwizin pat vrèman se pa enpòtans sa ke m tap chèche efektivman. Mwen kite travay lan mwen vin pran gen entansyon pou mwen vini yon otès de lè. Efektivman, se te epòk Continental Airlines, m kwè se te dan lèzane 1997, kote Continental Airlines avèk Air France te fè yon sèl. Lè sa a mwen te vin abite New Jersey, so nouvèl la te tribò babò, m te aprann nouvèl la e m ale m aplike e yo rele m pou entèvyou, yo fè m entèvyou, tout bagay kòrèk, epi kounye a la m te gen yon dènye tès pou yo fè mwen ki se tès fizik, donk lè mwen yo ale nan pis la ansanm avèk mwen, yo fè m monte anndan yon avyon, Epi m toujou kout, m pa janm grandi of course. Donk lè mwen eri van davyon an, m pa t kapab rive nan wotè kote pou mete, kote moun yo vrèman mete valiz yo, le fè ke m pa t ka rive yo di m ke mwen pa kalifye pou djòb la. A lepòk se konsa sa te, li pa konsa ankò, moun ki gen nenpòt wotè kapab fè w tès de lè aktyèlman men a lepòk m ap di nou an se konsa sa te ye. E menm pou ale nan nan lame isi a lepòk te gen yon yon requirement de wotè ou sipoze genyen pou yo ta kalifye w. Aktyèlman li pa konsa ankò paske li vin tounen diskriminasyon. Donk moun yo ki te wè devouman mwen, ki te wè kijan ke mwen enterese pou m ta gen travay lan, m pa t ka fè otès de lè, men yo fè m travay nan Kontwa nan ticketing, m fè sa pou yon ti tan, epi ah e m pa abitye kanpe sou pye m tout tan sa, m vin kòmanse gen doulè, m kòmanse degoute, kounya la m ale, m di bon mwen pral travay, m al aplike nan yon otèl ki se Wyndham Hotel. Mwen kòmanse travay ansanm avèk yo kòm yon banquet server. Entansyon mwen lè m al pran travay lan se te pou m kapab ale nan lekòl otelri. Se te rèv mwen sa tou. Efektivman, lè mwen rantre nan otèl la, aprè yon nonb de tan, m vin kòmanse ale lekòl efektivman tou pandan m ap travay nan otèl lan, m ap aprann travay la epi an menm tan tou m ap etidye. E m fè yon m fè total 9 an, 8 8 an edmi a 9 an ap travay pou Wyndham Hotels. Mwen fè prèske tout depatman ki genyen nan otèl la. Mwen kòmanse kòm mwen di nou kòm yon banquet server, sou peu aprè, aprè 1 an edmi konsa mwen vin sipèvizè depatman, aprè sa mwen vin yon front desk agent, Ahh m di bon m pa aprann ase m mande pou yo votransfere m nan lòt depatman mwen vin yon reservation agent mwen vin reservation manager aprè m transfere nan sales mwen vin yon sales coordinator ahh from there te gen konpayi an tap konstwi yon lòt pi gwo otèl ki te gen pa lòt bò lari a sou one and nine pou moun ki konnen New Jersey e mwen travèse, mwen transfere nan lòt otèl lan. Lè m rive nan lòt otèl lan, anpil nan moun yo, djòb yo te nouvo pou yo, mwen menm m te gentan abitye avèk sistèm ki genyen nan otèl lan, donk mwen te vini bokou pli enpòtan e plis efikas tou nan travay mwen paske m te gentan konn sistèm nan bokou mye ke anpil lòt moun ki te la. So mwen te vini yo vin fèm manager mwen vin yon revenue manager at that point mwen rete la pou nenpòt 3 zan epi pandan map sot travay yon aprè midi mwen fè yon aksidan machin ki demantibile do mwen ki ban mwen anpil pwoblèm m vin pat ka rete nan Fredia ankò mwen oblije travèse Florid akoz tanperati tropikal ki genyen lotbò a Epi se konsa mezanmi aah lèm rive florid m pat ka jwenn menm kantite menm djòb ke mwen te genyen djòb yo pa peye menm jan ankò kounya la mwen vin nan nesesite mwen di bon etan done ke mwen te toujou vle rantre nan nursing depi m te tou timoun m sonje lè manmanm konn pral legliz ansanm avèk mwen nan rue de la legliz advantis rue de la réunion nou konn ap pase devan palè nou konn ap pase devan legliz katolik mwen kwè ki nan rue Macajou ou byen zòn rue Boj la je kwa e mkonn wè moun ki devan legliz la kap mande yo gen twal gaz ki vlope pye yo benyen an san lèm wè sa sa te konn chokem mte konn kriye anpil em te konn di kem ta renmen vin yon enfimyè ou byen yon doktè poum pran swen moun sa yo men avèk le tan ke map grandi mwen vin konprann ke map tande istwa lòt moun ki di ke moun yo pat blese vrèman se Yo vlope pye yo a twal sal la pou moun ka panse ke yo se malad pou moun ka ba yo lajan. Brèf, an kite sa la. E lesansyèl lè mwen rive an Florid, m jwenn opòtinite pou m rantre nan nursing. Mwen kòmanse kòm yon nurse assistant ki se sa yo rele CNA. Ahh mwen fè li pou 9 ans avèk dlo nan je, avèk anpil mekontantman paske vrèman ou konn wè ou kite bon job ou, wap travay nan biwo, wap fè you know, ou nan yon anviwònman corporate kote ke you doing like administrative work, kounya ou vin twouve ou wap vin an kontak avèk matyè fekal, avèk pipi moun, gen nan moun yo ki rasis, ki di w kategorikman yo pa vle w manyen yo paske w se moun nwa. Tout sa yo te yon ti jan dezakse m, men Dye swa louwe, sou nevan ke m t ap travay kòm yon èd enfimyè, nevan sa se te nevan traka, paske kè m pa t kontan, m pa t kontan a tèt mwen ditou. Pandan nevan m ale lekòl e sou nevan mwen vini yon oksilyè. E pakou mwen nan lekòl oksilyè se se ankò tout demach yo se te yon pakèt traka paske ou vin gen responsabilite, ou genyen timoun, ou gen bil pou peye, pou pral lekòl an menm tan. Donk li te trè trè trè difisil m pa kache di nou mwen lavi mwen te vrèman m santi lavi mwen te tèt anba. Men Bondye te ban mwen fòs, m etidye lejou, lanwi, m pèdi travay mwen pandan ke m lekòl, kay mwen tonbe nan fòklojè pandan ke m lekòl, m malad pandan ke m lekòl, mwen gen depresyon, m gen tout kalte pwoblèm, m ap etidye, m ap mal viv, m ap mal manje, y ap koupe kouran sou mwen, koupe dlo sou mwen. Donk nou kapab imajine ki kantite strès ke mwen andire. Donk lè m fini lekòl lan, mwen vin pran tès mwen m pase, premye fwa m pran NCLEX tès lan mwen pase l. Sou 1 an edmi, 2 zan pita, mwen deside al lekòl ankò, mwen al pran registered nursing epi kounye a mwen vin yon RN. mwen sa vle di de 2003 a no jou ke mwen nan mwen nan branch nursing nan um pandan ke mwen vin yon RN mwen fè med surg mwen fè oncology mwen devni yon yon legal nurse consultant kote ke mwen ka mwen ka travay avèk avoka pou plede kòz moun ki e yo fè erè sou yo lopital yo m ka yon konseyè pou yon avoka pi ki bezwen ki gen yon kes yon ka medikal epi m ka reprezante yo nan tribinal mwen kapab fè rechèch sou dosye yo Travay mwen kòm yon Legal Nurse Consultant se yon travay ki vrèman entans e ki mande anpil metriz, anpil disiplin e fòk ou gen eksperyans tou pou w kapab fè li. Depi covid kòmanse, mwen di bon, m pa vle santre nan ankenn lopital, m t ap travay pou yon gran lopital nan Florid, m kite l mwen kòmanse fè Travelling Nursing. Depi lè sa, m ap vwayaje nan diferan kote, m travay kòm nurse supervisor nan diferan facility kote ke m ale. Donk e mwen pran chemen sa se vi a kantite tan mwen te deplwaye pou m te kapab vin genyen siksè nan branch nursing nan. Mwen eksplike nou tou sa se pou nou kapab konprann Kisa sa vle di? Lè yon moun kite Ayiti, ou gen yon objektif, ou dwe travay pou sa ke ou genyen. Ou travay pou atenn objektif ou. Ok? Pou moun, lè 7,600 endividi ki achte diplòm yo pou yal chita pou yo pran klèks tèt yo, pou yo lisansye menm jan avèm, moun sa yo, m santi nou krache sou kouraj mwen, m santi nou devalorize m. E se si zak sa ke nou fè a, li pap non sèlman afekte nou menm, men li pral afekte tout ayisyen atravè le mond antye. Se tout chèn televizyon, se. Tout e chèn YouTube se tout moun tout nasyon kap tande nouvèl sa ki se ayisyen ki fè sa mezanmi bagay la pa bon ayiti gen tròp pwoblèm nan yon peyi prezidan pa bon premye minis pa bon minis jistis pa bon minis enteryè pa bon tout moun nan gang tout moun nan krim kèlkeswa djòb moun nan genyen se kòmsi yo gen yo gen yon pawòl yo toujou di degaje pa peche. Koman fè degaje pa peche sa sa vle di? Se kòm si mwen menm m wè mantal ayisyen an vrèman ranvèse a yon bagay ki konplètman negatif, nou bliye nou bliye e valè nou antan ke pèp ayisyen, nou bliye ki kote nou sòti, se sak fè nou ap fè vye bagay sa yo. E resamman m fon ti tan Ayiti, li pa fasil pou jwenn yon moun si w di l al achte sa pou ou, Lè w moun ou mande moun nan konbyen kòb baga lan koute li di w konsa se 200 dola pandan se tan baga la koute 30 dola. Lè w al jwenn ke baga la koute 30 dola moun nan prèt pou bat ou li gentan rayi w li di w joure l vòlè. Men m pa joure w vòlè senpleman m di w ke m konnen baga lan koute tan. Kote rès kòb la? Tou sa yo se bagay ke nou dwe kòmanse panse a yo lè n ap grandi pitit nou lakay nou Ti foub sa yo e depi piti poun pran yo poun rache yo laka timoun nan de fason lè timoun nan ap grandi poul ka disène le byen e le mal. Eksperyans ankò kem fè Ayiti, ou gen dwa ap vann bagay lan la moun nan vini li vin achte nan men w, li fè timoun nan mezire soulye a, li fè timoun nan mezire rad la, li mezire chapo a epil veye w li fè timoun nan ale. Paran sa, kisa w konnen wap fè? Wap grandi yon ti vòlè. Wap grandi yon moun demen si Dye ve, menm lèl ta rive konn li, menm lè li fè tout edikasyon inivèsitè li, lap rete yon ti vòlè paske se sa ke w te aprann li. E se sak fè peyi nou, se sa fè gouvèneman nou gen jan de moun sa yo kap kraze peyi a, kap detui peyi a, yo paka fè anyen ki onèt! E menm lè yo kite peyi a, yo kouri kite mize Ayiti, yo ale nan lòt peyi, yo panse ke se Ayiti yo ye toujou. Yo kontinyèlman ap fè menm bagay yo. Mezanmi nou pa kapab kontinye konsa. Ayiti gen twòp pou li. Nou se yon gran pèp. Nou bezwen kenbe tèt nou pli wo ke sa. Aktyèlman la yap mande depi se ayisyen pou pote diplòm nursing yo pou yo wè nan ki lekòl yo dre ale. Mwen menm si yo mandem map pote pam nan avèk fyète. Onètete se bèl bagay. M chita la map pale ansanm avèk nou, map di nou sa m te pase. Se paske mwen fyè lefèke m te goumen avèk tout fòs mwen, tout kouraj mwen pou m reyalize sa ke m genyen, pèdi nwit, pa manje, mal viv, sòti bonè, kite kay mwen sizè di maten, rantre a minui, kite lekòl, al travay, pa manje anyen tout jounen. Mwen pase mizè pou lekòl! Donk, lè ou menm ou sòti Ayiti ou vini ou byen ou twouve ou te medsen ou byen ou te al lekòl enfimye ou byen ou te nan lekòl ou pa fini ou twouve ke ou pa ka tann ou pase sou kote pou fè sa ou devalorize mwen menm ki te goumen ki te pran chemen dwat la pou m reyalize sa m genyen an. Epi souple, moun sa yo lè w travay avèk yo nan lopital yo ba w plis pwoblèm pase tout lòt nasyon. Bon sa rele èd enfimyè la menm yo fè sa anpil achte sètifika èd enfimyè pou yo kapab vin travay nan flo a ou menm ki pèdi tan w etidye ou menm ki se yon enfimyè ou se yon RN ou menm ki pase mizè lè èd enfimyè la vini paske w se ayisyen parèy li li twouve ke ou pa an mezi ou pa ou pa li pa respekte w ase pou w ap di l kisa pou l fè li pa respekte otorite yo Donk moun sa yo, yo bay plis pwoblèm. Se moun sa yo ki konbine avèk lòt nasyon pou fè yo mete w deyò nan travay, se yo menm k ap mache plenyen nan kat kwen e bilding kote w ap travay la k ap di lòt nasyon ki jan w pa bon paske ou te mande moun nan pou l fè yon bagay ki nan liy travay li, lefètke w se Ayisyen, li pa admèt pou se ou menm k ap di l kisa pou l fè, men lè blan di l kisa pou l fè, menm lè blan di l fè yon bagay ke l pa ta sipoze fè, li pa dwe fè, li bese tèt li tou dousman, li fè l paske se yon blan k pa li. Men ou menm Ayisyen ki parèy li a, ki etidye plis pase l, ki sòti nan menm peyi avè l, li ta dwe plis alèz pase w, li ta dwe plis respekte w, paske l ta dwe respekte valè w, bon se ou menm li minimize plis. Se li menm, se ou menm menm li pi pa vle wè paske l anvye w. Donk mezanmi, kòmanse reflechi yon lòt jan. Ayisyen, nou pèdi valè nou toupatou, tèlman nou fyè vye bagay Ayiti, epi nou pran vye bagay nou an nou transpòte l vin nan peyi moun yo tou. Ann wè si n ap fè bagay yo yon lòt jan. An nou wè si na gen yon lòt konpòteman. Ayiti pa ka rete konsa mezanmi. Fòk nou di yon mo pou Ayiti. Anpil nan nou pa menm kapab ale tèlman nou gen vòlè Ayiti k ap fè vye bagay. Tèlman nou gen mechan Ayiti k ap fè krim. Nou menm nou kite peyi a n kouri pou krim nou vin fè krim nan peyi moun yo pi rèd. Kisa nou sanble nan mond lan mezanmi. Mwen menm pa kache di nou m santi m wont e mwen revolte mwen kondane zak sa ak tout fòs mwen ak tout venn nan kò m paske mwen menm lite twòp pou pa m nan nou pran woulib sou do moun ki goumen sa e ò etazini li vann ou li vann ou men l pa ba w papye E chak grenn moun sa yo, ni 25 moun yo deja arete yo, plis 7600 moun ki achte diplòm yo, m garanti nou y ap rive sou nou grenn pa grenn. M swete ke lòt moun k ap tande nouvèl sa yo, lòt moun ki tande mwen k ap pale la, ki sot rakonte nou karyè pwofesyonèl mwen e ki kote mwen ye jodi a, Se lite m te lite. Mwen swete ke nou fè sa ki bon. Mwen swete nou fè bagay yon lòt jan. Mwen swete nou wè bagay yo tou yon lòt jan. Pou n ka leve eskanp figi nou nan mond lan. Tout sa k pa bon pa ka pou Ayisyen. Tout sa k pa bon se li e nou menm li sanble. E nou ba moun yo rezon vre pou yo wè nou tankou yon pakèt voryen. Mwen menm lèm rive yon kote ou mandem ki kote m sòti bon m paka m paka di ke m pa ayisyèn paske m fyè de moun ke mwen ye a men lè nou menm nou aji konsa nou fè moun wont nou fè moun pa anvi di ke se ayiti yo sòti tèlman nou fè vye bagay donk mezanmi M swete ke Bondye beni sa kap vin dèyè yo. Mwen swete ke nou ouvri zye nou byen gran, travay di, rete nan nou menm, fè sa ki dwat, peyi a gen anpil opòtinite, il suffit ke w deplwaye yon ti efò an plis wap rive kote w vle a. Ke Bondye beni nou, a la pwochèn.